Bonswa bon apremidi byenveni sou chanèl moun afè bon TV ebyen nou kontan dèske nou avèk ou la medam mesye kote ke nou pral antre dirèkteman dan laktyalite tou dabò ebyen nou wè gen plizyè plizyè reyaksyon e nan kad video sa ki sòti nan kad odyo sa medam mesye bò kote le fame Ibrahim Traore Ebyen nou wè ki lanse yon mesaj piman bouk bay pèp ayisyen, nou menm evidaman ki sou rezo a maten midi swa kap motive peyi a, kap moptive popilasyon an, nou ki kontinye ap di nou pran responsabilite nou paske jan nou dil Ayiti gen yon two bèl istwa poun kite peyi a ap efondre konsa Evidaman nou pral tande sa lan kelke minit epi san konte ebyen dosye komisè Muscadin an kontinye ap fè bri, kontinye ap fè anpil reyaksyon, nou gen pou nou pale de sa, nou gen pou nou pale ti rès tan ki rete avèk kesyon ouragan Melissa men egalman e dosye Lynn, Lynn jodi a la nou wè gen plizyè militan yo menm bò kote pa yo ki mande fòk Lynn ekskize l oprè peyi a, oprè nasyon an pa rapò avèk deklarasyon l. Brèf, gen anpil, anpil, anpil aktyalite. E ban nou deja salye Pradel Salomon. Mesye, bonswa.
Bonswa Salomon, bonswa Jimmy, bonswa avèk tout zanmi moun afè Bon TV yo. S on plezi pou nou kapab enfòme ou. Ebyen enfòmasyon n ap gen pou n kapab devlope pou ou, ebyen n ap di w ke se liberasyon Pè Jan Julien La Douceur ki libere ebyen aprè plizyè jou de kaptivite e genyen tou lòt enfòmasyon nap genyen poun kapab devlope pou ou nap di w ke Melissa li sakaje Jacmel Grandans Tigwav 24 moun mouri ebyen e kote ke gen anpil video ki sanse e tris la lòt enfòmasyon nap genyen poun kapab devlope pou ou ebyen nap di w ke Etazini ki anonse on apui dirèk o viktim de Melissa nan Karayib la. Vwala, enfòmasyon sa yo avèk divès lòt ap fè la une de l'actualité yon lòt fwa ankò. Bonswa Salomon, bonswa Djimi. Bonswa Djimi, bonswa Fadèl, n ap salye tout entènot moun Afè Bon TV, n ap salye tout Ayisyen k ap koute nou atravè mond lan. Nou trè kontan pou nou antre lakay ou jodi a se jedi 30 oktòb 2025. Bonswa Djimi, bonswa Fadèl.
Wi yon lòt fwa ankò nou salye tout zanmi yo se yon plezi enben pou nou menm nou kapab enfòme yo enben enfòmasyon e ki sanse ap domine aktyalite a e nou prale dirèktèman enben o nivo de DHS enben kote ke enfòmasyon sa e anpil sitwayen yo menm ki e bezwen konprann enben nap di ke avèk nouvèl règ sa enben depatman sekirite enteryè di etranje ki depoze yon demand renouvèlman enben kat travay e men pandan oubyen apre 30 oktòb 2025 la, an palan de jodi a, yo p ap jwenn pwolongasyon otomatik ankò sou kat sa e men DHS yo fè konnen gen kèk eksepsyon limite e a nouvèl e men mezi sa e men pa gen e sa n ta rele pa egzanp on moun ki gen kat travay ki lye ak tps sepandan Otorite yo pa presize egzakteman ki kategori prensipalman ebyen ki konsène ebyen nap do ke responsab yo nan DHS di lè yo kanpe ebyen kesyon pwolongasyon otomatik la sa ap fèt ebyen gen yon verifikasyon ki pi solid sou etranje kap fè demand kat ebyen pou yo kapab travay Ozetazini Damerik ebyen objektif nouvèl règ sa Jimmy Salomon se pou kapab anpeche fwod detekte etranje ki gen entansyon ebyen pou nwi peyi a ebyen e daprè sa yo di yo kapab ale pouswiv yo epi depòte yo ebyen lide mezi sa tou se pou mete plis kontwòl pou kapab pwoteje sekirite piblik ak sekirite Nasyonzini DHS presize nouvèl règ sa li pa afekte moun ki te deja gen kat yo pwolonje otomatikman avan 30 oktòb 2000. 25 la, ebyen se pwoblèm ki genyen Salomon avèk nouvèl règ sa a, ebyen n ap di w ke pral gen anpil Ayisyen, anpil moun ki pral gen pwoblèm nan zafè kat travay sa yo Jimmy Salomon. Wi n ap avanse toujou ebyen nan lòt enfòmasyon ebyen nou prale dirèkteman ebyen n ap di w ke genyen sekretè. jeneral OEA a, ebyen Albert Ramdin ki anile vwayaj li te gen an Ayiti e l prefere rete o syèj sosyal de òganizasyon an pou kapab evalye dega k te pwovoke pa ouragan Melissa nan Karayib la. Ebyen n ap di w ke Laurent Saint-Cyr de son kote li deside pou l mentni ebyen vwayaj li ebyen o Qatar malgre dega materyèl e pèt an vi imèn pwovoke par Melissa. Laurent Saint-Cyr ki sanble soufri de sen. pa vizite ebyen tigwav li pa vizite tigwav ebyen ki desepsyon sa pou sektè prive a epi ebyen eske se mesye sa yo ki yo menm ki ap ba nou pwoblèm e nap di w ke si ebyen LCS yo ki reprezante ebyen vrèman ebyen o nivo de wout ayewopò epi wonpwen ebyen 3 me ebyen jodi a men nan ki sitiyasyon nou ye Jimmy on dega k fèt o nivo de plizyè zòn On moun ki di ke l se kowòdonatè oubyen prezidan konsèy prezidansyèl la, misye plis vle al Qatar, wa di son foli ke l genyen, olye ke li menm li al vizite e sant yo, Jimmy, sa a son gwo pwoblèm kote ke olye ke pou moun ki di li se prezidan kap ete a, li se antèt nou, olye ke li t al vizite kote ke moun yo gen pwoblèm, li prefere al Qatar, Jimmy Salomon, m panse ke sa a son kri li ye ankò, son desepsyon li ye pou pèp ayisyen an kote ke Mesye Laurent Saint-Cyr, li di li pifere al Qatar, prefere al Qatar olye ke lal vizite moun yo nan sant ebèjeman moun nan Tigwav, Jakmèl nou konnen aktyèlman la ki gen gwo pwoblèm e Salomon e Jimmy. Bon, mesye, an menm tan tou fò nou dil tou e pafwa la nati ap pale avèk nou, la nati ap kominike avèk nou e lè manb sektè prive sa yo te swadizan pral pran tèt CPT a, Gen anpil moun ki te gen espwa ke yo menm yo pral fè yon, yo sipozeman pral fè yon bagay diferan de lòt nèg yo ki te pase a. Jodi a la, li klè, li klè e nèt ke mesye sa yo, yo tout yo pa wè Ayiti, yo pa gen enterè Ayiti e tout tan nou te konn ap di sa. Jodi a, sa konfime, sa konfime efektivman ke nèg CPT sa yo, popilasyon an dwe retire yo an ijans Nan figi nou, paske si pou nou retounen medam, si nap raple nou lè te konn gen siklòn avan, jan yon prezidan, jan prezidan Jovenel te konn met bòt li anba lapli ap ede, ebyen moun sa yo, yo menm yo pa la, yo pa ede peyi a vrèman. Donk, sa son rezon de plis, ou fason, ijan ijan, prese prese prese Pou nou retire maskarad sa yo, jodi a la jan nou di l lanati pale avèk nou, yo fè nou konprann, ebyen s on leson n ap pran la wi, s on leson n ap pran jodi a la pou nou pa jann retounen avèk bagay sa yo, erè erè imèn sa yo nan figi nou, paske jodi a la se yo Ki koz Ayiti nan sa l ye la. Brèf, nou wè l, popilasyon an, peyizan, tout moun ap pran nòt pou jan de moun sa yo pa jann retounen nan figi nou la, piske nou konnen ke yo bezwen sòti nan yon tranzisyon, rantre nan yon lòt tranzisyon, ebyen, tout aksyon yo, movèz aksyon yo, konfime ke moun sa yo, yo pa wè Ayiti. Brèf, sa li te enpòtan ke ke yo pran pouvwa pou popilasyon an konprann ke yo pa la pou nou vrèman. Salomon.
Bon e Jimmy e mwen menm sa map di sou dosye sa e ou fè siman wè ou wè e kesyon sa ou wè pandan ke moun ap viktim moun ap mouri e se sèl nou menm ki konsa e se sèl nou menm ki pa eseye konprann anyen nan anyen wap gade Jimmy lòt peyi yo lè gon pwoblèm konsa ki genyen wap wè pre bon malerezman m pa rele otorite m pa rele yo prezidan Se tout nòmal di wi e sa pa gen pou l kanmenm pou l ap fè nou fè kòlè, pou n ap fache. Nou pa gen dwa fache pou sa paske se pa de moun ke pèp la te chwazi. Pèp la fè chwa depi sizan e mete la epi apre sizan pèp la fin chwazi moun se nou pa menm chwazi moun nan tèt peyi a men se tou nòmal di wi se tou nòmal jodi a la pou n wè e cpt a li menm bò kote pa l cpt a. Lè nou kapab di epa sa. Mezanmi koman w konprann? Koman w konprann e Pradèl? Pou nan sa moun ye la. Yè yo pale de plis pase 30 moun mouri e Tigwav. E moun ki siniske. Bon jodi a ou wè yon nèg ki kòdonatè yon cpt swadizan yon prezidan e yon kòdonatè ou wè li leve l al flannen l al kata. Sa l al fè kata ou pa konnen. De ki koperasyon ou pral chache? Sa vle di ou pa t ka anile sa? Sa vle di ou wè Donald Trump e li menm bò kote pa l, ou wè l ap eli, li menm li di w konsa, li pral voye èd li pa rapò ak peyi yo. Tout peyi ap swete nou solidarite, enben pa rapò avèk sa k pase a, epi ou wè nou gen yon sangwen. Sa m di nou an, mesye an n pale de otorite, an n pa pale de e gouvènman men pito ann pale de vwayou ke ki gen andan peyi a e e e e di. Se sa wi se se se leson sa pou nou aprann jodia la pou n pa kite moun sa yo vin retounen nan figi nou la jan nap gade imaj lan sou ekran men sak rele yon lidè men foto yo la hein medam mesye men foto yo la gade kòman prezidan jovenel te konn anba lapli anba labou ebyen ap eseye jwenn solisyon pou peyi l pou popilasyon an pandan se tan nèg sa yo menm yo pran direksyon Qatar yo pran direksyon lòt kote Yap fete. Epi nap di la nati, nèg sa yo se avyon yap moute. Kote avyon sa yap moute a, m panse ke yo ta dwe, yo ta dwe sibi dè konsekans. Brèf, antouka, nap pran nòt medam mesye, pou erè sa yo pa jann repete nan figi nou ankò, paske jodi a la m panse li klè. E wi mesye, an nou avanse, an nou avanse. Wi nou prale ebyen nan kad enfòmasyon ki sanse ap domine aktyalite a ebyen enfòmasyon Jimmy ki ap fè la une de l'actualité ebyen se dosye Muscadin ebyen nap di w ke komisè Muscadin ki li menm ki ap fè la une de l'actualité ebyen nou konnen ke genyen yon animatris la ki li menm ki al bat pou l kase tèt li la. Ebyen nap diw ke ebyen gen kesyon tap poze kiyès ou ta renmen vin prezidan peyi dayiti ebyen kòmantè ebyen non prezidon lan ebyen nap diw ke yo te mete Etzer Emile epi yo te mete Muscadin ebyen nap diw ke ebyen tout moun yo nèt son afè de Muscadin Muscadin ke yo menm yo sanse ap pale de li la ebyen nap diw genyen Lynn ebyen Lynn ebyen nou konnen ke e nan kòmantè li ebyen kote ke se Lynn ti koze ak Lynn ebyen kote kel di mwen pè ti koze Lynn ebyen apati apa depi fanm ebyen sa pale ebyen yo di ke latè tranble rete ebyen antouka ebyen kote ke li menm li tap pale li di ke ebyen komisè Muscadin pa pale okun lang vivant su tè ebyen li pa pale ni kreyòl ni fransè ni anglè ebyen nap di w ke gen anpil moun e manzè pale li di vin pran kòlèt mwen Mwen frenk al dòmi ebyen poum leve pi rèd nan dengwen nou demen ebyen nap di w ke se Lynn ki li menm ki tap pale ebyen sa w tande a e Salomon sou prèske tout rezo sosyal yo ebyen moun yo tap ebyen frape l ebyen gen anpil moun ki di ke ebyen e nou wè ebyen ou tande talè ebyen li pral pati opozan ebyen nou konnen a chak fwa Lè gen, li gentan pran bonè pou l ka montre ke li menm li nan opozisyon fas avèk Muscadin, ebyen n ap di w ke, ebyen jodi a la, se yo di ke si Muscadin ta prezidan, li gentan sou tab la pou vin chèf tou, paske n konnen a chak fwa ke y ap fè politik, ou gen dwa wè moun nan pran devan epi li di ke l ap joure Muscadin, epi talè ou tande eleksyon fèt, Muscadin ta prezidan, kiyès w ap wè k ap sou tab la, ebyen se li n. Ebyen n ap di w ke, ebyen anpil moun di ke fòk komisè Muscadin kòmanse plis sekirize tèt li ebyen pou nèg yo pa fè ansasinenl menm jan yo fè ansasine ebyen prezidan Jovenel Moise e lè prezidan Jovenel Moise tap pale kreyòl se prèske tan ebyen ansyen granmoun yo konn pale wi ebyen pou jan ebyen li pran sanl poul pale kreyòl lè prezidan Jovenel tap pale wi ebyen e Salomo mpanse ke ebyen bon lin son dwa kel gen antanke moun men E m panse ke moman an e li menm li pran li, ebyen sa w tande a se anpil moun ki ap voye monte ebyen e sou li, ebyen poukisa sa moun yo vini paske yo di ke Muscadin pa pale ni kreyòl ni fransè ebyen l pa pale pyès lang ebyen daprè li, ebyen m panse ke Salomon ou swiv rezo sosyal yo anpil moun yo kòmanse ap kritike li ebyen pou ebyen fason ke li menm li ta ap pale de komisè Muscadin e Salomon.

Fò w kanpe toutouni devan l, bagay sa yo, e k ap fè piblik. Bon, yon moun konsa, men kè n ap wè k ap pale de Muscadin, èske m pral pran tan pou dakò bagay la pran lari e w e pou w konfime l, epi avèk bouch ou ankò ou vin sou rezo a ou di se Yèlè Mawozo, pou bagay la ba li, li pa pran l, pandan ke Mawou menm ap tann ou anba Ou de kote yo a? Ah se yon moun ki pa gen moralite e kap eseye vin vann tèt li la e mwen pa mwen pa menm antre la mwen pa menm antre la men bon banm di bagay ant li la avèk Muscadin kès ki sil peyi a plis ann gade byen pou wè lin chita ak Canada pou mase lajan sou rezo a se yon mase lajan sou rezo a fè diskisyon fè bri Fè bagay, maten, midi e swa, lè m fè diskisyon, pa egzanp, tou tan w wè l nan diskisyon avèk Dizilè, menm diskisyon avèk Dat, bon, ki sa li plis vle a? Bon, Miskadin ap batay la, konn ap wè on moun, konn ap on bon jou maten, li leve l ap pale la, epi konn ap nou pral pran tan n, n ap pèdi tan n avèk on moun, epi ki deja, bon, se on bon peyi serye. Epi lè li vle bay ti lè l di l sa.

Ebyen gade wè kòman ou ka itil peyi a yon lòt fason, se pa ti lè ou wè sou moun, ou pè sou Jovenel Moïse deja, ebyen jodi a la pa gen moun kap dakò pou vin asasine karaktè yon moun kap ede yon gwoup moun ebyen viv nan trankilite. Ou fè la Jovenel, ebyen jodi a nou fè asasine karaktè Jovenel, jodi a pa gen moun kap dakò pou vin asasine karaktè yon Miskaden tou. Voilà mesye banm yon segond ban nou pran ekstrè sa pou medam mesye sensèman e jan nou dil mpanse tout moun desu desu son desepsyon total paske jan nou dil sa kapab rive ke yon moun ou te fè yon erè men lè w fè yon erè lè w di yon bagay ki pa fè sans ou atake yon moun moun nan gen dwa atake moun nan sil vle men se sitou nan kesyon lang nan mwen menm se pwoblèm nan mwen mdi yon moun ou gen dwa atake moun ke w vle sa se dwa pa w Men ou paka ap atake yon moun paske ou di moun nan pa pale kreyòl, li pa pale fransè, li pa pale anglè. Mwen mnse sa nou genyen kòm pwoblèm paske se ayisyen nou ye, sa se konpòteman restavèk. Nou paka ap bay lang fransè priyorite sou kreyòl. Nou paka ap bay lang anglè priyorite sou lang kreyòl. Se ayisyen nou ye, se kreyòl pou n pale. Tout kote nou pase nou dwe pale lang manman n ak papa nou. Manman nou pa pale fransè, manman nou pa pale anglè, se kreyòl ke nou pale. Mesye fò nou pa fè bagay sa yo, medam fò nou pa fè bagay sa yo, ap diminye peyi pa nou, ap diminye lang nou, ap diminye nasyon pa nou e o depriman de lòt moun. Se sa k fèt la e se nan kad sa Aline fè yon erè ki grav epi se tris malgre ke l wè l fè erè an li kanpe dèyè l. Mezanmi sa grav wi, lè w nan ka avèk yon fanm ou wè fanm nan fè yon erè, li kontinye malgre l fè erè a li pa gen sajès pou l di ah ou konnen mezanmi m fè yon erè, gen tèl bagay ke m di petèt ke m pat dwe eksprime m konsa, petèt ke m pat dwe di tèl bagay ok, men moun nan gen dwa li gen dwa pa ap sipòte yon moun sa se dwa moun nan, men se sitou pou kesyon lang nan sa

Popilasyon pa vle m gen la polis m gen la fòs de zam aprè pou gwo diz nèg chita chita.
Vwala vwala van nou repran pou ou medam mesye van nou repran pou ou piske nou wè nou wè nou te gon double son ebyen kote komi komisè Muscadin ki tap reyaji jisteman medam mesye sil ta pran pouvwa paske fò nou dil hein gen avèk prezidan Jovenel Moïse e prezidan Jovenel fè anpil bèl bagay men evidaman m panse ke jodia la gen anpil erè ki fèt tou Ebyen ki ap ki pap ka repete jodi a la lè nèg sa yo moute sou ekran ap joure ap di betiz ap menase yon prezidan nou baw garanti pèp la pap prann epi nou pa menm bezwen pale de komisè Muscadin jodi a yo konn sa deja e banm pran ekstrè sa pou ou medam mesye bò kote sitwayen sa li menm bò kote pal ebyen misye voye yon mesaj bay Lynn e antwot men avan sa ban mwen pran Muscadin jan nou te dil la tou dabò ki tap reyaji si ta pran tèt

M pa konn rantre nan restoran pi. M pa konn kite polisye m yo deyò jan tout nèg konn fè l la, al manje nan restoran. Sa w manje se li yo. Se yo m manje. Si m kenbe bò lari al achte yon manje, nou manje l ansanm. Mentnan, kote prezidan Jovenel echwe pou m ka fini nan kadans ou kòm prezidan, an n di pèp la ale e ke sa fèt kòm kondisyon an li rive, kote prezidan an echwe yo, ou wè tout fay sa yo, ou menm ou klè, Wap ka atake sistèm sa ki la a Demen maten mwen jou. Kòm prezidan ou panse wap ka fè yon bon prezidan? Aah frèm depi popilasyon avèm pa gen bak fè nan peyi a e pa gen bak fè pou yo popilasyon avèm diaspora kanpe avèk mwen sim di map desann sa map desann sa sim di map moute sa map moute sa sim di map fè tèl wout ou pap ka anpechem fèl sim di map bay kouran ou pap ka anpechem fèl bonm vle bay kouran mse prezidan de la repiblik popilasyon avèm e pèp mwen map bay kouran ou nèk pal dim pap ka bay kouran. Gon lòt anguy yo rele entènasyonal nan peyi a. E se ten kòm komisè gouvènman ou konnen pwa anbasad, pwa kò gwoup, pwa Washington nan politik an Ayiti. Kijan ou wè l? Tout sa se si popilasyon pa avè w. Jou popilasyon avè w, pa gen desizyon ou vle pran pou yo. Ou pap kapab pranl. Kijan ou menm ou gade sa nèg sa yo ap fè an Ayiti? Mwen di w, se si popilasyon an pa avèk ou. Kò gwoup lòt anbasad yo. Si popilasyon an pa avèk ou. Bon popilasyon pa avèm m vle bay kouran pou m pa ka bay kouran. Popilasyon pa avèm m vle revoke yon nèg m pa ka revoke l. Kòman m se prezidan de la repiblik la pou m mete yon direktè lapolis la fò m mande yon nèg la. Pou m mete yon minis jistis fò m mande yon nèg la. Bon m ka mete yon minis jistis pa m ke m vle. Menm si palman pa dakò map mete l. Menm si palman pa dakò. Vwala medam mesye, komisè Muscadin tou reponn nou wi la. Kesyon ou tande anbasad amerikèn ap vin foure bouch nou nan dosye peyi a, ap vin mete moun pa yo, seri de nèg oligat kowonpi ap eseye vin mete moun. Mezanmi se tout bagay sa yo pè la wi, se pa jwèt la. Antouka e komisè Muscadin li voye mesaj la e nou swete efektivman nou poko konn koman bagay yo ap dewoule men si nou ta gon komisè Muscadin ki ta pran tèt peyi sa sal di a sil fè